Monte monte monte monte Didi wong tout bagay anfòm Mezanmi entèvyou m te fè avèk Fantom nan ti Jo m pap di w rele m ankò tande. M zou rele monte nan life la tifi. Joana wi.
Hello.
Gadon bebe. Bebe a klere. Bebe a klere.
Kote bebe a wè la? Bebe a Chicago, bebe. Li nan vacation. Soti m la? Yes.
Kot marim? Marou avèk tati, li konektiket. An.
Tout bagay anfòm. Mwen marim ap fin jèn jan nèt pitit. Wè zen an.
Cheri marim pral bezwen ti sè lòt semèn wi pou l fè jalouzi. Ou menm kap fèl cheri. Kòman mwen kap fèl la ti jo. Ou menm bebe. Se mwen sèlman k pou fè pitit? Oh e menm m pap janm m pap bouke tati non nou pa konn sa? Men nou anvi tati tou wi baby. Non, nou pa renmen Tatian cheri. Mwen anvi Tati cheri, ou mennen l vin la, vin jwa avèm la nan Bouklin nan, mennen l soti, ou mèt al, ou mèt tou nan Ayiti. E vre, yo konn sa. Banm di yon bagay, Joana. Mhm. Ti Jo, eske ou sou tonpe menaj ou ap di sa? Menaj ou di. Premye bagay, ou konnen mwen menm depase nan lekòl, ou konnen. Ki montre nou fè analiz lojik e gramatikal. Dekòtike sa w di a. Fò w aprann dekòtike sa w di a. Premye kesyon pou nou poze, se definisyon menaj.
Kòman definisyon menaj a? Fò w defini menaj lan pou m kab ka reponn ou. Pòske menaj la ka nan kontèks ki pa nan menm kontèks ke mwen menm mwen bral reponn ou kestyon an. Ki definisyon de gen de mizaj? Ou vòlò e wi.
Hein?
Ou vòlò e wi di vòlò. E definisyon an sen, menaj se ou moun ki nan lavi ou, ki toujou la pou ou, ou toujou la pou li, kap sipòte ou, epi wap sipòte l. Ou fidèl a moun nan, moun nan fidèl avè ou.
Ok.
Tout moun konnen e ke moun sa se moun ou, ou menm tou ou konnen ke se moun pa ou. Youn pa yon pa ti lòt moun, youn toujou la pou lòt. Bon, menaj la. Donk ok.
De pa definisyon ou ban mwen an, mwen pral reponn ou konsa, byen dirèk e senp pou m di w ke. Talè, Li bay ti ka Vincent, si w renmen avèk yon nèg epi lè w al nan relasyon seksyèl avè l ou wè li gen yon ti koulout, èske w ap rete avè l oubyen èske w ap twonpe l?
Tika ap pale de chwenp, de ti mesye ki gen chwenp yo. Antouka, nan balanse.
Ou ap reponn kesyon sa wi ti Jo. M pral reponn yo, ou mèt pin kesyon sa anba pou moun yo ka vin reponn tou. Pit kesyon ti ka Vincent. Oh! Tonè boule m sezi. Ou fè m sezi wi ka sou de a. Gade koze. Repon kesyon m nan? Wi, eswa sou tonpe menaj ou ap di nou tonpe l. Pam di ou, depa definisyon ban mwen an. ki se yon menaj son moun ki sipoze la pou ou, ki dis, ki dat, an kite l. Ki la pou ou, ke ou renmen, ki dis, ki dat. So, si yon moun la pou ou, si ou renmen moun nan, si ou menm tou ou la pou li, menm bay rezon, kom si pou ap pèdi ton, pou mwen menm sa son pèdi de tan. Kwe pa tou.
Ki sa pèt de tan twonpe l la? Non, non, se pa pèt de tan k vin twonpe l la. Mwen menm fè analiz lan nan an fonksyon de definisyon w ban mwen de mennaj la. Ou konprann? Si w di m mennaj ou, mennaj, definisyon mennaj se yon moun ki la pou ou. Yon moun ou renmen, yon moun ki fè kè w bat, yon moun ki dis ki dat. Why w al twonpe moun sa a? Bon ou gen dwa pa jwenn yon bagay nan men l ki fè w Si ou pa aji jwenn li nan men l kite l, bon m di w, paske pou mwen menm s on Non pèt de tan. S on ou gen pèt dwa de tan, s on pèt de tan, s on pèt de tan e m ap redi w sa ankò, mwen menm pèsonèlman, tan m presye, m pa pèdi tan. Ok, otomatikman ou pral nan jere plizyè bagay son ton ap pèdi, on bagay ke ou te ka sipo, ou ta, ou ta ka fè on lòt bagay avèk tan sa. Ou konprann? Donk menm jan m ale nan menm lojik avèk ti kave sa, Lè w renmen yon moun ou pa twonpe li ou sot di sa deja. Wi m sot di sa depi ou renmen ou pa twonpe men di moman ke ou twonpe se paske ou pa renmen ankò. Yeah ou pa renmen ankò ou gen dwa la epi ou pa renmen ankò ou konprann. Wi se jis yon pas tan wap fè. Moun ki ap gade w wè ke ou renmen se de moun ki renmen but ou menm nan tèt ou gentan konnen ou pa la ankò ou konprann ou la virtuellement jis pou sosyete an oubyen komsi ou jis ap fè yon tranzisyon. Èske ou konprann sa m di w la? Wi.
Ou konprann?
Donk, otomatikman, enben, eh nou gen menaj, nou gen mari, medam. Enben, eh wi, depi moun nan ap itilize, ap itilize ou kòm tranzisyon, ou gen dwa panse ou k mari a epi ou k menaj la.
Wap jwenn Woy sa. men di di di di di ti jo ak agrand psikolojis wi mè wi jidi di di mwen ou konnen m pa pale nenpot ki jan fòm fè e, e, Gabi Gabi ese- Gabi son moun ki renmen pyeje moun map map bal repons lan avèk pwòp definisyon pal Wo,
Nan ki sa moun pyeje moun nan mezanmi? Gabi sa mwen fè moun yo pase la men moun yo moun yo At the end of the day, m di a, moun yo ap kite Gaby pyeje yo, paske... Men m pa kite moun yo pyeje yo, m pa kite kom si, moun yo pa kite m pyeje yo, se on reyalite. Non, ou fè moun yo di sa, ou pa ti voze di, mon chè. Oh, m met zam bò tèt yo? Non, e jisteman, ou jwe moun yo. Ou jwe moun yo, moun yo, moun yo, moun yo kite ou jwe yo. Gen de bagay yo pa ti voze di, men a fòs ke ou men, ou konn ki jan pou fè ou pale, So ou fè yo pale. Ou konpren? Mwen men m pa fè moun yo pale. Didi di ou tro sou moun.
M sou men gabi kon sa. Didi, m fè lè gwo lekol.
Hmm?
M chita sou ti tèt plato, moun yo vin jemwen sou ti tèt plato.
Yo vin pale ba ou. Yo vin pale ba mwen.

Jan moun nan fèl lan, jan moun nan fò ji, jan moun nan fè kò tèt, fò santou lan. Pase gen moun jan moun nan ki gen.
Men gwo se bagay pitit. E pi jè. Ay. Li baka. Non mas nan men moun pitit avò. Bagay lan se jan moun nan manjè jvig. Se jan moun nan manage sa l genyen an, se jan l ka itilize l. Se pa yon kesyon de gwo, de piti. Moun nan ka gen yon ti chenv epi l byen konn sa l ap fè avèk ti chenv li an, tandiske yon moun ki gen yon gwo berejèn, li pa konn ki jan pou l itilize l.
Epi gen berejèn, gade, gen berejèn nan nan bouch yo konn travèse.

Non, Gabi gen bagay nan men. Nou ka wè sa. Gabi gen bagay. Gen bagay. Tika di kon sa, o e sil pa ka fè travay la byen so ap fè. Debleye, lese letablisman, remiz a ti paran. Tika men sa. Te te fè. Tika.
Tika men sa, bon m di yon bagay. E sak shrimp la, sak ti shrimp la. Ou pa konn wè ti shrimp piti, ti shrimp yo kon sa.
Ti shrimp yo kon sa.
No offense. Oh mwen. Oh mwen. Ti ka, ma, ti ka. Depi ba el la ba bo, bom djon bagay. Um, eli men, Gabriel. Bom djon, e, ti ka.

Wi m Nap tiye m bon ti kay manti nou fè Bon men m pa ka jwenn fi yo bay pou Sarah non. Alo? Ti moun banm ti nou bagay. Vi an son vi ki trè trè trè kout. Ok? Nou pa gen ni tan ni enèji pou nou nan gaspiye avèk pyès vakabon, pyès papa epav. Li pou oblije kite pou sa. Enben Didi depi l pa kite sou sa l ap plumen sou li wi. Ban m di w yon bagay. Ki sa? Aprann nèg lan jan pou li jere l. Cheri gen moun ki sòt wi. E pa sòt non sòt non. Yo difisil pou aprann. Si w ap gade emisyon m te fè avèk konpa, Kote ke konpa di konsa ke gen de moun lè w montre yon fanm ou montre l gouye ou byen pran yon nèg ou montre l fè ti bèf nèg sa ki te tou konn fè ti bèf lan avèk sa w vin montre fè ti bèf lan kwè se de bagay diferan se de bagay diferan paske gen moun nan ki gen lè pou l konn kijan pou l fè l gen moun ki gen lè pou l konn kijan pou l fè ti bèf la men gen moun ke ou mèt fè tout jou a ap montre l fè ti bèf lan l pap ka fè l non vwa pou l damou konn fè bagay wi. Cheri fè bagay son or ou pa montre moun fè sa si moun nan pat konn fè bagay li tou deya pat konn fè bagay ala egwa ou ka montre moun nan gouye ou ka montre moun nan fè diferan pozisyon m'en fè bagay ou pa montre moun fè bagay oh mezanmi m pa konn sa ou byen ke moun nan al gad pòno nan gad pòno lap ka wè kijan pou l fè bagay ah Nigeria 24 kesyon sa son kesyon pyèj li ye m pap reponn li san avoka m nan lè konsa fèl ak nèg ki konn fèl la devanl poul aprann pratike a konte cherie sa fèm vle lal gad pòno wi si lal gad pòno lap ka konprann. Wi gwosè bouch mwen gwosè sa li menm e sa fè mennaj mwen renmenl konsa wi humm gwosè bouch mwen gwosè sa li men nou menm pèp entènèt sa humm si fè bagay se yon art poukisa nèg ki konn fè bagay yo ap mouri pòv pa gen ankadreman Pase ke nou chita nap gaspiye fè bagay nou, nap fè bagay nan tout bwat fatra, nan tout tou nou jwenn nap foure ti sak nan mitan janm nou an, nou pa gen konplèks avèl. Poukisa m pa montre nou mennaj, m pa montre nou mennaj pou nou pa pranl. Pase m pè nou sou entènèt la nap file l nap glise nan DM li pou n koze avè l pou mwen donk m pa vle sa men lajan pa nan entènèt li pa nan teknoloji sa a. Non Fred li pa kraze m non l kraze manman w. Tika, m pa di w pa reponn moun yo, bay moun yo se atansyon y ap chèche sou entènèt la. Fè w okipe moun yo. Wi Didi, m pridan pitit. O! M gen kalite nèg si pye de sa nan men m pou m al pòsi sou entènèt pou medam entènèt sa yo anvayi nan DM ni mwen. Non cheri, tout se Sinè pa bezwen w mèt kite l la kote l ye an. Mèsi. Enhen, nou bezwen wè bann jouda. Nou bapsis. Fè nèg la souse pye ou. Lè mennaj mwen parèt la map dil sa. Ou tande map di mennaj mwen gon moun ki di anba live lan pou m fè fè w souse pye m. Non m pa nan douko an. M rasis. Amen ap chwe menm fanm nan. So. Timoun genlè pifò moun anba life la fidèl. M renmn konn moun ou mande m nan. E Michel, ah wap monte mal. Sa pral depann de sa w ap chèche, si w ap chèche nèg gwo zozo, kite l, men si se pou lanmou w te avè l, ou pa gen dwa doute. Ban m di w yon bagay, ou ka avèk yon moun pou lanmou men fò l ka satisfè w seksyèlman, si l pa ka satisfè w seksyèlman, se siw kounye a w ap ba l zoklo, w ap ba l plizyè zoklo, l ka menm chòv wi, oh. Mezanmi mache ak sijè a non. Petèt youn nan mennaj mwen yo ta vin kòmante pou m wè kote m kanpe. Enben al rele mennaj yo vin anba live la. Depi wè sa, mennaj yon lòt moun ki nan men w. Mennaj yon Les jumeaux. Mennaj, ok ou mèt kite son mennaj moun ki nan menm. Nap banm gaz, m pap pran nan gaz cheri. Ok son mennaj yon lòt moun ki nan menm tande. Cheri mwen se ou nèg ki renmen bèl pye. Alex Derouleau, ooh ou nan tout diyèm mwen ou anvi souse zòtèy mwen. Map bay mennaj mwen paj Instagram ou poul pale avèw poul fè w kite mariw. Non Michaelle, Mergine, Epa di yo di nèg ti zozo paka satisfè fanm non, yo di w nèg la konn gen ti zozo li pa konn kijan pou l itilize li. Men pankont nèg lan konn gen gwo zozo tou li pa dous. Donk se pa yon kesyon de gwosè, se yon kesyon de jan moun nan itilize l pou l fè w dous. Se pa yon kesyon de gwosè, son kesyon, son kesyon de mwayen pou li itilize l pou l satisfè w. Wi, m panse sa wi. Timoun banm ba nou meyè solisyon an, anvan nou renmen avèk moun nan, anvan nou di wi an, e eseye pran pwa. Ok, pran pwa, fè ti manyen, fè ti peze, pou n ka gen yon ide de gwosè a. Pou e pa lè yo dezabiye nou, pou n pa mouri. Sispann plenyen anba live la. Mwen renmen w anpil bèl madam. Mitch Desiral merci chéri. Oh oh Nou fè kòmsi nou pa konnen kounya se mennaj entèl nan men mennaj entèl, mennaj ou ka mennaj ou, se yon mond meli melo nap viv oh oh Non sa pa ladann Alex Derulo bizou chéri. Sim pam tronpe nèg mwen jounalis se men gwosè e men longè bwam pa dwe oh ou pa fouti dous mèsi anpil Ernst ou seyis. Wi banm di nou yon bagay ti koulout lan vini avèk dous oubyen pa dous moun nan ka gen ti koulout li dous li ka gen ti koulout li pa dous donk ti koulout lan vini avèk yo tou lè 2 non a manman w kijan ou ye Gaby men an se prèv. Humm. Kounya avanw di al gade kòman sex lan ye pou pa pèdi tanw. Angwo ti koulout pa byn oubyn li bon. Kèt! Yo pa diw ti kou ooh Jezi! Nou bay pwoblèm m gen enpresyon m se ekspre nou fè pou nou fèm pale pou nou fèm di yon bagay m redil plizyè fwa Mwen di nou, se pa yon kesyon de gwosè, se yon kesyon de jan moun nan itilize l, epi lapè. Ok? Oh, w ap voye montre m sa m di w m bezwen wè, mesye? Oh! M pa bezwen wè. Oh, ban m sa tan. Hum. Alex Zerullo, men mwen. Men m panse wap dous kanmenm. Timoun map fè moun kite mwen pou m tande wi. Wi Alex, me voici. Qu'est-ce qu'il y a? Aba l kouri. Ahh li panse m te rele nan prive lè l gade l wè nan live la mwen Jan m anvi Oh jan w anvi koupe m Heehee Talè mennaj ou pral fè m vin kanpe live sa Oh timoun Ki mòd kòmantè sa ou nan fè anba ti tèt live mwen an? Bon, cheri, on sèl moun ki pou renmen m se Gabriel. Depi Gabriel renmen Gabriel, m pa kè de pyès lòt moun ki pa renmen Gabriel. Ok? Ki mòd bagay sa yo? Bon, timoun se ofisyèl map kite life la pou nou. Non, nap pale yon ti bagay byen bay de Penny, de fè ti bagay, kounye a nap chanje sijè a. M anvi sise. Oh oh! Mwen anvi pale avè w Gaby. Enben cheri a pa mwen, pale avè m non timoun, pale avè m. Men mwen la, dispoze, disponib, m kouche sou yon kabann. Mennaj mwen nan reyinyon epi mwen menm. M kouche la. Non boo gen pitit non. Si nèg la konn fèl konplètman men li pa gen po ma cerise wap tonpe pou sa. Wouyy mezanmi nan ki zen nap metem la. M pa konnen m pa nan zen po ma cerise m pa konn sa nap pale a. Augustin enkyèt, Miralles, m panse nan relasyon pa fòseman pou nèg lan gen gwo, wi. W ap desann Ayiti pou mwen? Waw, wala cute. Cheri w pa ka wè tout kò m paske m pa gen bagay anba m. Son mayo k sou mwen. Mayo kòm il fo baby. M pa gen bagay anba m. Mèsi mes amours. M konnen m gon moun la, gon mesye ki rele mesye Emmanuel Thomas fils. Ou wè mesye sa si l ta wè m nan yon live eta sa tèt mwen pa fèt, figi m konsa, li tap fè tansyon sou kont mwen. Li tap mande m kòman m ye la map fè live la sou entènèt la. Ou anvi frape m nan tout mi. Heheheheh! Bon ba rele mennaj mwen pou l vin chita anba tèt live sa pou l gade nou. Sa n ap di n anvi fè m pase. Oh! Size anbwèz, lòt lè m rete m oh wi l anvi frape m nan tout mi. Anba ti tèt live mwen an. Men, m anvi tete krèp. Timoun, nou pa wè ki lè l ye la? Yon ti live m ap fè pou trip, pou rilaks, epi se gwosè bout pòl sa n ap pale anba l, pa vre? Epi kounya lòt lan menm di m o wi DM li pou l ka voye foto montre m. Ou tande? Pou m DM li pou l voye foto montre m, foto sa k nan mitan je m li an montre m. Ou bezwen fò la. Wouuyy! Show a depase limit li. Gaby retounen a sijè a. O o! Oh m gen nèg cheri. Enben, e mwen kap ranje peyi an pou m pa ta gen nèg la. Sijè an te senp, eske si ou tonbe menaj ou, wap dil sa? Si ou tonbe menaj ou, Mezanmi! Ou anvi banm zonyon. Zonyon e manje m manje sa. Oh Janmila kiyès ki pa ta renmen frape m? Konbyen moun ki pa ta renmen frape m? Moun kap di m lèd yo yo pa ta renmen frape m non. Bon, di m non. Eske si w tonbe menaj ou sa vle di, sa vle di ou pa renmen l pou sa? Si menaj ou jwèt, poukisa Brix te kite ou? Ou te twonpe l pou ti bwa. Yo, pèp entènèt sa a nou jis anraje menn. Manouval. Cheri banm wè pye w. Bon, m prale tande nan life la. M ale. Oh! Se gwo ba yon misye. Bon, an pa san ti moun, m ap envite nou nan an chanpyona foutbol ki ap fèt dimanch 25 jiyè nan Park Ti Sen Lwi ki nan Lizon e n ap gen Boukman Eksperyans. k ap jwe avèk anpil lòt atis, admisyon 250 goud. Pou 250 goud sèlman, n ap ka vin nan Parc Ti Sen Lwi, Laplèn, Lizon, n ap gad match, n ap jwenn Boukman, n ap jwenn Raram, Nap jwenn lòt DJ, nap jwenn lòt atis, nap byen enjoy nou. Epi tou nap wè enperatris lan ap la, Gaby Show ap la. Nap ka fè foto a Gaby Show, nap ka fimen chicha a Gaby Show, nap ka e e pran ti kòmilfo nou avèk Gaby Show. Nap ka enjoy nou avèk Gaby Show. Ou fimen? Oh, sou konbyen pwen kesyon sa ye? Wi m fimen. Sigarèt kòmilfo. M griye kòmilfo cheri. Kòmilfo li ye tonton. Ou wè kòmilfo menm nan dèyè telefòn mwen. Map rele m se messenger. Wap rele m sou messenger. Hey hey. Hmm. Ah, mon fleuri. Audacieux anpil. Sa vle di si se gason an k twonpe m, sa vle di e nan san l li ye, e men mwen menm twonpe an pa ka nan san pa m tou. A vle di nèg lan ka twonpe poukisa? Paske pa l nan lon epi mwen m pa m nan e foure l foure, on tou l ye. Evre cheri sou twonpem depi m konnen map twonpe w tou ann avanse nap fè 1 a 1 match noun epi sou vle nap kontinye relasyon oubyen nap bay poz ya. Prezidan mouri pa gen pwogram wouuyy bon. M prale tande timoun. Panse ke gwo pawòl sèlman nap pale la. Jova, Jovaniev 12, je t'aime aussi ma chérie. Gason pa janm twonpe, odasye. Sa yo fè? Kisa pou yon nèg fè pou l gen m nan vi l? Sa pou nèg lan ta fè an, nèg ki nan vi m nan gentan fè l, so l gen m deja. So ou pa bezwen pèdi tan w. Si w jwenn yon moun pou twonpe l, non, m pap twonpe l, sa pa enterese m. Paske m jwenn tout sa m ap chèche an lakay li. Oh, donk ou konsyan ke nou menm gason se bouzen nou ye. Men fi an, jan nou menm gason nou se bouzen nou ye an, men fi an li menm li pa ka bouzen tou. Waww. Pa bliye mesye, la femme. Nou menm fanm nou trè trè trè trè entèlijan humm sonje kiyès ki te fè Adam manje pòm nan sonje pati sa humm èske se yon gè Vietnam twonpe w wap twonpe m non se pa sa mwen m pa dakò kou pou kou a non men gon jan ou renmen yon moun ou fè yon moun konfyans ou wè sa m vle di w lan Pou mwen, mennaj ou twonpe w, se tankou se vyole l vyole konfyans ou. Oubyen mennaj ou gen on lòt moun, ou vin kenbe l, ou vin dekouvri sa, se tankou se vyole l vyole konfyans ou e ou wè sa, l ap difisil pou padone l li. Poukisa? Paske se tankou moun sa li vyole konfyans ou. Donk gon jan yon moun vyole konfyans ou, ou pa wè lòt solisyon, ou anvi fè l menm bagay lan pou l ka santi doulè a. Se pa ke mwen di ke nèg lan sipoze twonpe e si nèg lan twonpe fi an pou fi an twonpe l tou men dèfwa ou konn vle ou vle rann moun nan mal pou mal poukisa pou ka moun nan ka jis santi doulè ke ou menm ou te epwouve an men se pa sa w te vle bòt li pa toujou konsa men dèfwa ou konn di bon eseye fè sa paske si w eseye fè sa petèt e petèt ou ka wè gon ti chanjman. Jennifer Auden je t'aime aussi ma chérie. Oh nèg la ap bay kou fanm se pran yo pran kou oh waw kòm lè fanm nan pran yon kou l make li ekri li te pran yon kou li lojik Merci Shade M toujou san makiyaj, mwen makiye sèlman lè m sou plato Zo ou pa kab di ou eswè Gaby san makiyaj Oh map bal manti m pa gen nèg nan vim Enben bat mwen non Kòman map bay manti a? Kou pou kou sil twonpe w twonpe l ak papa l fèl rele w bèlmè oh tika ou anraje tika ou pi kriyèl pase m fèl rele w bèlmè wi non cheri gen bagay ki twò anraje m pap fèl rele l bèlmè sa twò kri.

Li te ye se ton zon yo ki te nan jaden an. E men ok. Wi men pa bliye se lè w fin fè l, se lè sa w ap reyalize ke l pa fò byen. Men sou le kou se sa w ap anvi fè. An men ok, an men ok jèn jan. Kontinye la. O, ki ka an ba live la wi? Ki ka? Monte non. Ki ka karamèl? Kika Kira Karamèl. Bon, po m sa fè po m bèl konsa se paske mwen sèvi avèk pwodui DF yo. Wi, se pwodui DF yo ki ap jere m. Pwodui DF yo. Konbyen nèg m twonpe deja? Ou plis gade show an. M di nou sa timoun Gaby show ap retounen nan mitan mwa dout lan. So, tele 1 ap fè kèk reparasyon, ba yon ti tan, Gaby show ap retounen soon. Poze tempo, relax. Mary m preske legalize bouzen. Cho a pa kanpe la bèl chachou, mwen di w sa. Mezanmi, elo Meli, Meli, Meli mon amour, Melisa cheri doudou de mon kè, tu va byen Mel? Mel relem nan life la pou vin esplikem si ou twonpe menaj ou eske wap di menaj ou sa banm moun ou. Cho a pa kanpe cho a an vakans Gaby cho an vakans. Wi m gen bouch ti bèf wi. Hans Magloire Pierre. Sam fè ak patou chat a sa gadew. Ans ma gwo pier pa okipe yo paske yo gen moun se bagay negatif yo di Pou yo santi yo byen, se sa moun nan reflete, se sa moun nan ye, epi l ap eseye pwojte l sou yon lòt moun. So, pa gaspiye enèji w pou reponn enèji negatif sa yo. Humm oh bon wè la misye si mesye sa tan bay life lan li tap gentan fèm kite live sa twòp gwo koze. Bon o final timoun m te kontan pale avè nou m genlè pral ale Paske nou plis, olye n sou pale avè m, nou plis dèyè plimen m oubyen dèyè fè bagay avè m ke nou sou pale avè m. So, ban m ba nou poze a, paske nou tout gon sèl entansyon. Mike Pierre Dodo Koman w ye cheri ou anfòm ti amour. Dominique mon amour Koman w ye chou dat m pa pran nouvèl ou tout bagay anfòm. Bon timoun m te kontan pale avè nou e m prale si yo sou moun Hello Esi Koman w ye? Koman w ap jere la nan Meksik? Hans m dakò avèw wi. Mete cash app mwen pou live la epi aprè pou moun yo vin ap joure m anba live la razè men l debleye soti anba l ok. Mike pou m fè transfè pou ou, ou tap ri m. Ou wè ou konnen, wap fè komi? Prefere w ban may, ban men kou may ki m tou fè w voye kòb la ban mwen. Ou gentan kouri pran devan. E si poze ou konn tout bagay. Voye yon ti kòb pou mwen, may depi dsi. M pa p okipe w. Ou ti moun pale twòp m ale. M pa ka bloke sa k ap pale mal yo mezanmi. Bon son ekip epav yo yo pa gen pou yo fè. Se pale mal sèlman ki okipasyon yo. O o, m pitit, m ta pral vin Monreyal wi. Lè m ale èpòt lan, yo mande m kanè vaksinasyon pitit. M pa konn bagay kon sa mwen. So, le fèt ke m pa gen kanè vaksinasyon, m pa ka vin Monreyal. Humm bon mes amours bye bye tout moun a bientot nan pale pa bliye map tann nou dimanche nan chanpyona parc ti sen lwi la plaine lizon ap gen boukman expérience rara m no limit avèk anpil lòt plezi pou sèlman 250 goud vin enjoy nou nan Parc Ti Sen Lwi la plèn babay tout moun vin Nouyòk nan fredi an nan pa gen fredi kounya bon babay tout moun mèri moun ka al tag papa l Briksanba life la Poukisa? Non, yo pa ka gate humeur mwen. Humeur mwen se mwen kontwole sa. Pa gen moun ki kontwole humeur mwen. Bye bye tout moun. A byento. M espere yon lòt lè m sou son ankò ma fè life. Nou konnen m pa twò renmen fè sa. Oh, depi m vin New York wap tou gwòs vre bon m ale. Zen sa twò près.